Fanatik foutbòl, fanatik Triple A Chanèl, fanatik bèl boul, kòman nou ye? Se toujou yon plezi pou mwen pou m la avèk nou pou m pote enfòmasyon pou nou. Ebyen nan sa ki gen a wè ak foutbòl feminen, nou gen yon bòn nouvèl pou ou e yon movèz nouvèl. Ebyen n ap kòmanse a bòn nouvèl la, bòn nouvèl nou genyen pou ou, Ebyen seleksyon nasyonal la nan kad preparasyon pou nevyèm edisyon koup du mond feminin senyò kap gen pou fèt nan peyi Ostrali ak Nouvèl Zeland soti 20 jiyè pou rive 20 out kap gen pou vini la. Ebyen selon federasyon ayisyèn de foutbòl seleksyon nasyonal la ap gen pou pase anviwon yon mwa de preparasyon. ebyen kap gen pou fèt an 3 etap ebyen seleksyon nasyonal feminin senyò nou an ap gen pou rasanble nan peyi la swis soti 19 jwen pou rive 2 jiyè 2023 kap gen pou vini la nan Crans-Montana Sport ki se yon konplèks spòtif sitye anviwon 1500 mèt daltitid. kote seleksyon nasyonal la ap gen pou jwe premye jiyè 2023 avèk yon peyi an Ewop ki se Malt ki aktyèlman 85 èm nan klasman fifa a. Lòt dat seleksyon nasyonal la ap gen pou rasanble se soti 2 jiyè pou rive 10 jiyè 2023 ebyen seleksyon nasyonal feminen senyò nou an ap gen pou rann yo nan peyi Kore di Sid pou dezyèm faz preparasyon an kote ke yap gen pou jwe avèk peyi Kore di Sid ki disetyèm nan klasman fifa aktyèlman le 9 jiyè 2023 kap gen pou vini la ebyen twazyèm faz ki se faz final preparasyon sila, se soti 12 jiyè pou rive 20 jiyè 2023 kote seleksyon nasyonal la ap gen pou rann ni nan peyi Ostrali. Nou konnen peyi Ostrali se ko-òganizatè koup di mond sila a e nou konnen koup di mond sila ap fèt nan peyi Ostrali ak Nouvèl Zeland. Ebyen kote ke yap gen pou yo jwe yon dènye match amikal kap fèt le 15 jiyè fas a ekip lokal la e fòm di w match sila ap fèt a ui klo sa vle di match sila pap genyen fanatik kap pwal gade l ebyen se bòn nouvèl sila ke nou pote pou ou. Ebyen seleksyon nasyonal la ap gen pou pase anviwon yon mwa de preparasyon avan nevyèm edisyon koup du mond feminin senyò kap gen pou fèt nan peyi Ostrali ak Nouvèl Zeland soti 20 jiyè pou rive 20 out kap gen pou fini la. Ebyen movèz nouvèl nou genyen pou ou malerezman nou genyen Claire Constant ki se defansè seleksyon nasyonal feminin senyò a ki ap absan pou koup du mond sila a e selon federasyon ayisyèn de foutbòl ebyen e Claire Constant arive blese nan nivo jenou li ebyen son blesur ki trè grav ebyen Claire Constant ap gen pou pase anviron 6 mwa e an deyò du tèren ebyen se movèz nouvèl pou seleksyon nasyonal la ebyen ki. ap manke Claire Constant ebyen m swete Claire Constant bon retablisman ebyen m swete seleksyon nasyonal la ti medam nou yo fè tout sak posib pou fè kè Claire Constant kontan kote l ye a ebyen se enfòmasyon sila yo nou genyen pou ou map raple dat yo pou ou ankò. selon kalandriye de preparasyon seleksyon nasyonal la pou koup du mond feminin senior a, soti 19 juin pou rive 2 juillet 2023 seleksyon nasyonal la ap nan peyi la Suisse nan Crans Montana Sport, yon konplèks spòtif sitye anviwon 1,500 mèt d'altitid kote seksyon nasyonal la ap gen pou jwe yon match amikal premye jiyè 2023 a avèk ekip Malte ki se yon peyi an Ewop e ki klase an 85 kièm nan klasman fifa a. Dezyèm faz preparasyon sila ap fèt soti 2 jiyè pou rive 10 jiyè 2023 kote seksyon nasyonal la ap gen pou jwe Yon dezyèm match amikal 9 jiyè 2023 avèk peyi Kore di Sid ki klase an disetyèm pozisyon nan klasman fifa a aktyèlman la epi twazyèm faz de preparasyon an ap gen pou fèt soti 12 jiyè pou rive 20 jiyè 2023 kote seleksyon nasyonal la ap gen pou jwe yon match amikal. le 15 jiyè a hui clos avèk ekip lokal la ebyen fanatik foutbòl fanatik Tripotay Chanel nou konnen se la seleksyon nasyonal la ap tou rete e a pèt nan peyi Ostrali e jiskaske konpetisyon sila kòmanse ebyen fanatik foutbòl fanatik Tripotay Chanel Rete sou chanèl paw la nou konnen chanèl sila la pou pote tout enfòmasyon pou ou nan sa ki gen a wè ak foutbòl nasyonal e entènasyonal tripotay chanèl map raple pou ou gold cup la ap gen pou kòmanse soti 24 jen pou rive 16 jiyè kap gen pou vini la ayiti ap gen pou antre nan batay le 25 jen kap gen pou vini la ayiti ap gen pou jwe avèk ekip Qatar M bay kalandriye match yo ak tout lè yo nan videyo ke nou te fè avan. Ou ka al regade enfòmasyon sila a paske nou bay kalandriye a, lè match yo avèk jou match yo ap gen pou jwe. Ebyen fanatik foutbòl, fanatik Tripotay Chanèl. E se tout enfòmasyon sa yo nou te gen pou ou. Nou ba ou yon bòn nouvèl kote seleksyon nasyonal la ap gen pou pase anviwon yon mwa de preparasyon avan konpetisyon sila ki se nevyèm edisyon koup di mond feminin senyò k ap gen pou fèt nan peyi Ostrali ak Nouvèl Zeland soti 20 jiyè pou rive 20 out. Epi movèz nouvèl la se Claire Constant ki ap. endisponib pou konpetisyon sila, paske klè konstan ap gen pou pase anviwon 6 mwa an deyò di tèren, e kote ke klè konstan blese o nivo jenon li, klè konstan kap gen pou fè yon operasyon la nan nivo jenon, ebyen se movèz nouvèl sila ke nou genyen nou pote pou ou, malerezman klè konstan pap ka la avèk nou nan konpetisyon sila. Ebyen nou swete Claire Constant bon retablisman e m swete medam yo yo menm y ap fè tout sa yo kapab pou yo fè kè Claire Constant kontan kote ke li ye a. Ebyen fanatik se tout enfòmasyon sa yo m te genyen pou nou. Rete sou chanèl paw la m renmen nou anpil n ap wè nan lòt videyo pou plis enfòmasyon. Raple dat yo Gold Cup k ap gen pou kòmanse soti. 24 jwen pou rive 16 an jiyè kap gen pou vin la epi nou genyen koup du mond feminin senyò nevyèm edisyon kap gen pou fèt soti 20 jiyè pou rive 20 out nan peyi ostrali ak nouvèl zeland map raple pou ou gold cup la li menm kap fèt nan peyi etazini se 17 èm edisyon e nan peyi etazini ak kanada. Paske Gold Cup sila ap gen pou jwe nan 15 stad, ebyen 14 nan stad yo twouve yo nan peyi Etazini epi yon stad nan peyi Kanada. Rete sou chanèl paw la, mwen renmen nou anpil, nap wè nan yon lòt videyo pou plis enfòmasyon.